avèk letan. Vle ou pa, pou lòm nan avanse, fòk ou dakò pou mache avèk letan. E kisa ki pèmèt ke yon moun anreta nan lavi, se paske ou pa mache avèk letan. Imedyatman ou toujou rete nan menm ide tan pase, pandansetan ou pa gade ki lòt ide nouvèl ki genyen nan tan prezan, se sa ki pèmèt ke ou anreta. Imedyatman, ou pa chèche adapte w avèk sa ki genyen nan tan prezan an, ou toujou rete nan tan pase a se sa ki pèmèt ke ou anreta. Se yon sistèm k ap ravaje lakay nou kòm Ayisyen paske nou pa mache avèk letan. Pa egzanp nou nan venteyinyèm syèk men nou lèz Ayisyen anpil nan nou menm nou toujou nan disetyèm syèk, dizuityèm syèk. Poukisa? Paske se pa paske w ap viv nan peryòd la, nan tan an ki pèmèt ke w ap mache avèk tan an, men se paske ou avanse, ou pratike sa ki bon nan tan ke w ap viv la. Pa egzanp, jiska prezan nou toujou genyen agrikilti nou ki toujou bout manchèt, ki toujou wou pikwa. Sa yo se bagay disetyèm syèk, sèzyèm syèk, dizuityèm syèk. Bon, plizoumwen. Sètadi, nan zafè agrikilti nou toujou dan lantikite. An nou pran osi, menm nan zafè konesans, nan zafè de kapasite, nou pa envante anyen, nou pa kreye anyen. Sètadi, jiskaprezan nou toujou nan tan ansyen yo. Nan venteyinyèm syèk, lateknoloji se li menm k ap fè lapli e lebontan. Men jiskaprezan, gen moun si w ta pale li de teknoloji etan ki Ayisyen, li pa li pa gon ide menm ke l kapab ba ou de teknoloji. Lontan. Nou te bezwen pou nou de moun ki renome, grandon, de moun pou yo konsidere ki gen mwayen, epi nou gen de twa bèf, nou genyen de twa kabrit, nou genyen de twa moso tè, epi tout moun wè nou kòm moun ki grandon, nèspa vre? Se konsa ke nou rele sa lakay nou. Men, venteyinyèm syèk se pa sa yo. Se pa sa yo ki pèmèt yon moun gran, yo konsidere yo kòm grandon, kòm yon moun ki gen kòb. Sètadi, gen lòt bagay pou nou chèche adapte. An reyalite, sa pa vle di tout tan yo ke lòske nou pale de pou mache avèk letan, pou pran tout bagay ki genyen nan syèk la oudiwens nan tan w ap viv la. Pa egzanp, nan tan sa n ap viv viteyinyèm syèk la, li gen anpil bagay ladan l ki ka detwi ou. Li gen anpil bagay ladan l ki kapab pèmèt ou echwe, men gen anpil bagay ki bon ke nou kapab arive chèche etanke jèn Ayisyen. Nou vle ankouraje w nan videyo sa a pou w gade nan tan sa ke w ap viv la kisa ki an nèv, tout sa ki bon pou w kouri dèyè yo epi pou w lèse bagay antikite yo ki pèmèt ke nou an reta. Mesye Hollandais kisa ke ou genyen kòm konsèy pou lè jèn ayisyen k ap gade videyo sa? Byen, e nou salye chak moun ki pral gade videyo sa a, kòm toujou konnen e nou se ja. Alò donk se yon trè bèl sijè donk m te kapab di ki mache avèk letan e jan e Bruno di l la. Paske youn nan bagay mwen konstate sitou nan nan milye ayisyen an, e nou nan 2023, konprann mwen, ventenyèm syèk, paske gon pakèt sistèm oubyen sou pakèt mouvman ki te la nan ane ventyèm syèk oubyen diznevyèm syèk de kounya la ki vin enpe pèdi valè. Men nou menm tou antanke ayisyen, men kisa nou prevwa fè? Paske le plus souvan, e sa m toujou konstate pafwa, pafwa gen jèn ou di mwen se gen moun ki pi adilt ou konn ap pale avèk yo, ou konn ap di yo kòman tan ap bouje, nou pa ka rete nan menm sistèm ideyoloji a konsa. Pafwa gen moun ki konn vle wè w mal, nan ki sans? Pafwa moun nan konn di w ap pran pòz, sa w panse ou menm ki konnen, w ap enpoze w. Poutan, vrè pwoblèm nan pou mwen se pa sa. Paske, youn nan bagay pou n konnen, e sitou nan e nan ane sa la, Yon pakèt, m te ka di, ideyoloji, pou m pa di yo vye, men kounye a ki pa itil anyen, si n pa eseye wè ki jan n ka inove sistèm nou an, oudimwens panse kòman nou kapab avanse. Paske, menm jodi la, si m ta vle pran yon egzanp ki enpe, m te ka di, e trè vas, agrikilti. De no jou, tout gran peyi k ap fonksyone, se avèk li. Men kounye a la, yo robotize l. Men nou menm nou rete nan menm vye sistèm e m te ka di akayik la alò ki vin ki vin pa bon. E e youn nan bagay tou pou n konnen tou, puiske mond la ap avanse, nou menm nou pa avanse, li vin pa bon pou nou. Paske youn nan bagay e e pou pou nou aprann, menm nan e agrikilti a, donk si yon moun kounye a m te kapab di ou vwayaje, swa ou pa gon ide nan teknoloji, ou ka bouke jwenn djòb nan agrikilti ou pa ka travay. Paske li vin, m te kapab di w sa, li vin sistematik ou di mwens se atravè wobo. Mesye w pa ka manevre yon bagay jan w pou fè l la, donk li vin parèt enposib pou ou. Se de menm tou pou yon pakèt bagay tou lakay nou ki toujou la, men kounye a yo vin yo inove l. Donk nou menm tou si n ta vle bat nou mache avèk tan e ki p ap enposib pou nou e n ap rive yon tan tou e gen yon pakèt bagay moun te konnen ki vin pa itil ankò avèk teknoloji, yon pakèt metye. Kounye a, yo pa ka bay moun te konn fè a avèk teknoloji, moun nan pap menm al pèdi tan sa swa pou l al fè l ankò. E sa k fè, donk li toujou bon, donk swa aprann yon bagay, donk se vre, m pa pral antre nan kad, pafwa gen moun nan ki di w non, swa yon konviksyon m te bay ki m pa p kretyen, pèmèt mwen si m ta vle ouvè yon parantèz konsa, men pou otan ki pa sa, paske nou sipoze mache avèk tan, gon pakèt bagay nou k eseye kijan n kapab swa inove lespri nou, e kòm m te ka di sa. Paske youn nan bagay pou nou pran egzanp pou li, akoz teknoloji pa gen anyen ki vin parèt sou metye kounye a. Sa m te kapab di? Pa egzanp, menm chabon, bò lakay nou, nou te ka di yon moun k ap vann chabon, nou, swa nou konn wè moun sa a enpe, swa enpe lèd, menm, m pa di w enpe lèd. Si w ap gade chinwa yo k ap montre w jan pou fè l, y ap filme, swa menm moun, moun ki al peche yo ankò. Se yon egzanp ki trè klè. Alò, donk nou menm tou, nan chak domèn nou ye, eseye ki jan n ka adapte, ki jan n ka inove l. Pa rete nan menm vye sistèm nan, swa ou te konn peche, pèmèt mwen, swa ou te toujou konn voye zen an, men kounye a w ka filme l, ou ka vann sa w fè a, si n ta pran egzanp ki trè banal konsa. Alò byen, donk m ankouraje chak moun, donk chak jèn pi spesyalman k ap gade videyo a tou, ann eseye, m te kapab di konsa, e swa e e lespri nou, gon pakèt bagay ki te bon ni nan lespri nou, donk yo te fè nou kwè swa ki te gwo ke, alò ann wè nan ki fason n ka fè, paske pou pou pou syèk sa, pi gwo kado m ka gen apre Jezi m gen teknoloji ki pèmèt mwen. Donk se wè nan ki fason swa nou ka pran l sou nou menm Ayisyen paske nou enpe trè trè ba ladan l. Paske lòt nasyon yo ap avanse, men nou menm olye n avanse avè l donk nou rete la nan menm vye sistèm yo pa bon. Alò wè ki fason n ka fè pou nou plis konkeri oudiwens atenn objektif nou yo avèk espès sa k ladan l, teknoloji. Donk se lòt bon mwayen yon jèn te kapab vin de no jou. Se vre gen yon pakèt bagay ki pa bon ladan l. Mèsi bokou mesye yo nan dèyè nan dènye bagay ke map di tanke ou rete dèyè tanke ou rete pi ba se tout otan sa ositou wap jwenn moun kap pilew yap toujou pilew paske ou toujou anba men si ou pa vle yo pilew se monte pou bat pou monte anlè esa ki pèmèt ke wap wè ayiti son peyi tout lòt nasyon pilel jan yo vle paske nou dèyè paske nou anba. Men, nou menm, etanke jenerasyon sa a, ann fè maksimòm n efò pou n wè kòman nou kapab monte afenke pri yo sispann pile. Si w renmen videyo a, pataje l, like, kite yon kòmantè ou menm menm selon ide pa ou sou konsènan èske nou mache avèk letan. Mèsi.